Ki kartel corona sa? Bagay sa a la mode toujou?
Si nou fè jès sa yo, l ap pi difisil pou corona antre sou nou. Lave men nou de tanzantan. Toujou sonje mete kach ne depi n ap soti. Respekte distans sosyal la, touse nan koud nou oubyen nan yon mouchwa ke n ap jete.

Sa rive w deja sou wout ou, ou kwaze yon fi oubyen yon gason ki chwazi viv vi seksyèl li ant fi ak fi ou gason ak gason, ou santi w ta joure l, oubyen bat li, oubyen pi mal, fòk li ta mouri. Sa rele omofobi. Sa vle di ou pa aksepte moun sa diferan de ou paske li pa gen menm oryantasyon seksyèl avèk ou. Libète pawòl lan kòmanse kote pa lòt la fini. Omoseksyalite pa yon mal, se omofobi ki fè mal. Respekte e tolere moun ki diferan de ou seksyèlman li pi bon ke rayisman.
Se te yon mesaj kouraj.
Bonjour bonjour bonjour bonjour bonsoir bonjour koman nou ye koman nap demwaze nou nan gouvèdman nou alò se zanmi pa nou Emmanuel Salomon e ki pral pote pwovèb semèn nan pou nou jodi lundi an pwovèb semèn nap pataje avèk ou Ebyen li titre konsa. Mèt chen kenbe tèt li. Kòm nou konnen chak lendi maten nou toujou pataje yon pwovèb, yon lapawoli grandèt, yon pawòl ki pa rete avèk pawòl. Ebyen jodi a nou vin pale w, nou vin. Pote yon konsèy, yon mizangad osi, Mèt chen kenbe tèt li. Mèt chen kenbe tèt li, se yon lapawoli, yon pwovèb kreyòl ke grandèt yo konn itilize e li rete nan tradisyon. ayisyèn nan. Li rete nan memwa pèp ayisyen an. Ebyen, yo di pwovèb kreyòl. Se yon lapawoli. Ebyen, se yon pwovèb ki itilize nan bay moun konsèy pou pa antre nan zafè ki pa pou ou. Ou pa dwe rantre, mele nan koze ki pa pou ou. paske chen an pa pou ou. Si pawòl la di, mèt chen kenbe tèt li, se paske chen an pa pou ou, ou pa dwe rantre nan koze ki pa pou ou. Pa rantre nan bagay ki pa regadew paske anpil fwa ou konn kite afè pèsonèl ou ou konn kite aktivite pèsonèl ou pou al antre nan senmèt senkant pou al antre lakay moun pou al fè jouda pou al pale pou al radote pandan setan Afè paw ap mal pase. Ebyen mèt chen kenbe tèt li. Lèw pa mèt kichòy se pa ou ki pou pale se mèt koze a ki pou di sal panse. Se li menm ki dwe di bay ki dwe bay dizon pa li. Pase se mèt chen ki kenbe chen. Ou pa mèt chen ou paka pran pou pase moun nan dèyè, pou al rezoud, pou al pou al peye po kase. Ou konn ap mache, 2 moun nan kont, epi ou antre ou pase moun nan dèyè, ebyen lè lè lè gen viktim se ou ki viktim. Oubyen ou konn antre nan zafè fanmiy, nan zafè ma mach mouche ap madanm, fè kòmsi se ou ki te pou la pou bay pou fè lamoral, pou al Di sa w panse, sa yo se pa pou ou, se pa ou ki mèt chen an. Se pa ou ki mèt chen an, se pa ou pou kenbe l. Se mèt chen an ki pou kenbe tèt li san li pa mò, san chen an pa mòde l. Se pou n fè atansyon, paske pwovèb yo se pawòl grandèt. Jan yo toujou di, bouch granmoun ka santi, men pawòl li se vo lò. Pawòl li se anpil anpil ki depase filozofi menm. Paske nan pawòl grandèt yo, w ap jwenn an pakèt konsèy, w ap jwenn anpil moral ki kache dèyè pawòl lapawoli grandèt yo. Pa bliye semèn nan se mèt chen ki kenbe tèt chen. Lè koze pa pou ou, ou pa antre nan zafè moun. Pa antre nan zafè bagay ki pa regade w. Paske anpil fwa w al nan zen, ou antre nan zen se paske ou pa t fè respè w. Se paske ou pa t. Kite moun yo jere pwoblèm, kite moun yo jere kòz yo. Ou antre nan zen, epi lè moun yo vin byen, epi se ou menm ki vin peye po kase a. Ou pa bay moun ki damou konsèy. Ou pa denigre fanmi ak fanmi. Jodi an la, yon frè ak yon sè gendwa gen kont, men kan yo vin byen, moun ou t ap, sa w t ap pale mal la, li pral di entèl t ap pale w mal. Paske fanmi rete fanmi, zanmi rete zanmi. Madanm rete madanm, mouche rete mouche. Paske se sa bagay ou pa fè pou w al bay moun damou konsèy. Ou bay nèg la konsèy pou l kite madanm li, ebyen kò yo vin retounen ansanm, yo vin byen, li pral di se ou t ap monte tèt li pou l te kite mari l, pou l te kite madanm li. Men la a, ou vin nan zen paske ou pa t kite mèt chen an kenbe tèt li. Ou konn trankil, men ou nan zen paske bouch ou pa ret atè. Paske ou nan tout zen. Ou nan zen près. Ou nan ze tout longè. Ben se konsa tou w ap gen gwo pwoblèm. Mèt chen kenbe tèt li. Fè atansyon. Pran anpil anpil prekosyon pou n pa tonbe nan zen. Se. Pwovèb nou pote pou ou semèn nan, Mèt chen kenbe tèt li. Nou espere ke ti konsèy sa yo, yo pote kichòy, yo ede w avanse, yo ede w pwogrese nan lavi w, yo ede w rete trankil, paske remèd kò se ret trankil. Ou pa antre nan zafè moun. Ou pa bay konsèy. Ou pa bay moun damou konsèy. Ou pa antre nan zafè fanmiy. Ou pa antre nan zafè moun paske ou pa mèt chen. Kite mèt chen an kenbe tèt afè l. Se te zanmi pa w? Emmanuel Salomon aka Baron de Poungwe mwen swete w pase yon bon lendi, si se jodi a w ap gade video sa, si w ap gade video a yon lòt jou m swete w pase yon bòn joune oubyen yon bòn nwi e si w pako abòne a chanèl youtube mwen an mwen envite w fè sa an menm tan mwen remèsye E 8000 abone kem deja genyen sou chanel la Sa fem plezi gen anpil moun ki komanse fem konfyans kap abone a chanel mwen Ou menm ki poko fe sa Mwen envite w fe sa Mwen envite w tou pataje video m yo E mwen ba ou randevou mèkredi pou live lan Epi samdi pou emisyon politik mwen Dimanche pou emisyon kozri vodoun. Kenbe la pa lage, se zanmi pa w Emmanuel Salomon aka Baron de Poungwe.